Plis de 350 mil Ayisyen menase desten yo, istwa yo, fanmiy yo menase.
Ok, jan ke ou sot tandel la, se konpatriyòt sa a ki vrèman montre ke li se yon Ayisyen tout bon, li montre ke li se yon moun tout bon. kote ke li t ap adrese pwoblèm kominote ayisyèn nan ap viv jodi an ki se yon bagay reyèl, ki se yon sitiyasyon ki vrèman difisil kote ke plizyè milye ayisyen k ap viv nan peyi Etazini twouve yo nan yon sitiyasyon ki vrèman difisil kote ke gouvèneman ayisyen an pa di anyen nan dosye sa a. Donk jodi an. Jean Jules Desaulystres te pran baton pelerinay li kote ke li te pale sou dosye sa a. Donk mwen menm antanke yon jèn k ap viv nan peyi Etazini presizeman, donk vreman felisite li. Paske li pran kouraj li a 2 men antanke Ayisyen, li montre ke li kanpe bò kote sila yo ki genyen tps nan peyi Etazini. Mwen te kòmanse ansanm avèk videyo a, se pa san konsekans, se pa san enpòtans, se jis pou m te kapab montre nou ke menm si sitiyasyon an difisil, genyen Ayisyen omwen ki konprann ke E sila yo ki ap viv nan peyi Etazini an, sila yo ki oblije kouri kite peyi a jodi an, ebyen yo genyen yon enpòtans kapital nan sa ki gen pou wè ansanm avèk ekonomi peyi Dayiti jodi a la. N ap raple ke jodi a, Ayiti ap fè fas ak yon sitiyasyon ki trè trè trè difisil, kote ke nou menm antanke Ayisyen nou pa vo anyen kèlkeswa kote nou pase nan mond lan, donk gen yon jan ke yo gade nou, gen yon jan ke yo wè nou, yo gade nou tankou twal piye, yo gade nou kòmkwa nou pa anyen. Donk men se avèk gouvèneman nou an, se ansanm avèk leta ayisyen dabò ki pou ban nou valè antanke ayisyen epi lè sa leta lòt peyi yo pral ban nou valè. Donk jodi an ke m kwè ke li enpòtan pou leta montre ke nou enpòtan pou li. Li enpòtan tou pou leta Alix Didier Fils-Aimé ap dirije a Bay Ayisyen enpòtans, paske nou chaje avèk enpòtans, men enpòtans sa a se Leta ki pou ban nou l dabò. Men si Leta pa janm bay pèp, pèp la enpòtans ki se nou menm k ap viv nan peyi Etazini, donk ki twouve nou nan yon sitiyasyon ki vrèman, vrèman difisil pandan n ap pale la a. Wi ou kapab pa konprann nan nivo ke sitiyasyon an difisil men li difisil bagay la grav donk m kwè ke leta ayisyen sipoze a konprann nan ki nivo sitiyasyon an difisil pandan ke n ap pale la jodi a konpatriyòt sa a di tout bagay donk ann ale la m pral fè w tande konpatriyòt la k ap frape. Nou genyen pli de 350 mil.

Istwa yo, Fanmiy yo menase pou tranbleman de tè 2010 ki te ravaje peyi Dayiti a nou te gen prèsk ou otan de mò. Se pa ke nou di ke moun sa yo pral mouri, men preokipasyon ke sa mete nan fanmiy sila yo, preokipasyon ke sa mete oprè de zanmi sila yo. Preokipasyon ke sitiyasyon sa a mete nan peyi Dayiti egalman, nou ta kapab di ke sa k ap vin sou peyi a la a se prèske tankou yon tranbleman de tè. Paske nou te pèdi plis de 300 mil moun nan tranbleman de tè 12 janvye 2010 la, jodi a nou gen plis de 350 mil konpatriyòt ayisyen lavi yo jeneralman menase. Nou konnen

Le gouvèneman ayisyen ke dirij le premye minis Alix Didier Fils-Aimé a fè prèv de responsabilite pou li adrese an tout pragmatism sou yon dosye diplomatik, dosye ayisyen yo ki Ozetazini an, ke se swa sila yo kap trete de manyan inimèn yo. Se sèt fwa sila yo ki nan sitiyasyon iregilyè yo, nou envite gouvèneman aktyèl la a adrese sitiyasyon sa avèk anpil sans de responsabilite paske jodi a se nan moman ki pi difisil yo yon lidè fè prèv de kapasite e de pou reponn fò ponn san sa se pa nou k ap di li.

Donk vwala jan ou sot tande l la se te zanmi sa ki se Dezobistran Jan Jil ki t ap pale sou sitiyasyon ayisyen k ap viv nan peyi Etazini ansanm avèk sa nou rele tps lan. Donk jodi an ki twouve l nan yon sitiyasyon ki vrèman difisil kote ke ayisyen sa yo fè fas ansanm avèk sa k rele depòtasyon. Donk nou toujou ap vanse e selon yon atik AyiboPost ekri Johnson André alyas Izo te manke pèdi lavi li ane pase nan yon atak dwòn kote ke yo te kouri avè l an ijans al pran swen nan sant ospitalye Kafou a selon atik AyiboPost ekri nan yon ankèt ke li t ap mennen sou dosye sa. Nan peyi Etazini, genyen ansyen polisye Jean Robert Kazimi ki plede koupab nan dosye trafik zam kote li t ap voye nan peyi Dayiti. Daprè Depatman Jistis ameriken an, li admèt li te patisipe nan voye anviwon 140 zam nan peyi Dayiti nan lane 2020, lè li te kache zam sa yo anndan yon konpresè endistriyèl pou l te soti Miyami ansanm ak yo pou rantre nan peyi Dayiti ki son bari ki se yon lakou san baryè. Depatman Deta Ameriken an toujou li kontinye pou l anonse li pral verifye kont rezo sosyal tout jounalis etranje ki mande viza pou vin travay nan peyi Etazini, nouvo mezi sa a pral afekte E travayè ki soti nan Meksik ak Kanada tou, se pa sèlman jounalis ayisyen yo, men ou menm ki soti nan Meksik, Kanada ak divès lòt peyi, ebyen Depatman Deta Ameriken ap verifye kont rezo sosyal ou, lè n pale de rezo sosyal, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok elatriye, Instagram, y ap verifye tout sa yo. E kesyon depòta, e kesyon te pou kou kanpe e tps oubyen tps pou ayisyen yo, donk e nan Miami genyen pwopriyetè e restoran chèf kreyòl Wilkenson Sejou, donk te di desizyon administrasyon an pran pou kanpe tps pou ayisyen yo afekte biznis li, li fè konnen ke li pèdi plizyè anplwaye

a konplis nan zak sa a, men pandan n ap pale la a ankèt la toujou ap kontinye pou yo kapab pini vrè koupab yo. N ap fon kout pye toujou nan Etazini, nan Louisiana, William Belizaire pataje eksperyans li ak braslè elektwonik ice mete nan pye li a e li eksplike li dwe respekte randevou an obligatwa avèk ice sinon li kapab menm jwenn sa k rele depòtasyon, daprè sa l t ap eksplike nan mikwo jounalis Luckson Sainvil. E n ap avanse toujou nan Miragwàn, lapolis arete Alexandre Alexandre Marckenson alyas Sadrac nan kad ankèt sou asasina Jèn sè Gaspa yo nan Kanperen, daprè premye enfòmasyon yo, sispèk la bay lapolis kèk detay sou dosye sa. Lòt dosye ki pi chokan an, pi move pandan n ap pale la, tribinal kriminèl nan vil Ench kondane ansyen kontab meri Ench la, Jean Ronald Lucien a 3 lane prizon pou detounman de fon ak lajan piblik, li plede koupab pou zak kòripsyon sa a yo te repwoche l depi nan lane pase. Pou nou fini, zak kriminèl yo kontinye nan peyi Etazini, espesyalman nan Indianapolis,

Mèsi tout moun ki te rete konekte ansanm avèk nou, non pa m se Cenerse Joseph, nou se Haitian Info TV, n ap toujou la pou n kapab pote tout dènye enfòmasyon yo pou ou, donk m twouve l te enpòtan pou m te kòmanse ansanm avèk dosye sa a kote jèn ayisyen sa a pale sou kesyon tps la, e jodi a ki se yon pasaj oblije pou Ayisyen yo kapab retounen lakay yo, men antanke Ayisyen, m estime li te vrèman enpòtan pandan ke m ap tounen ansanm avèk videyo a pou ke nou kapab kontinye tande deklarasyon jenn gason an.

Se dosye de statut de protection temporaire, sa nou rele tps, ke Ayisyen benefisye ou te benefisye Ozetazini Damerik la. Jodi a, nou genyen plis de 350 mil ou konpatriyòt Ayisyen ki wè ke desten yo

Presque ou autant de morts se pa ke nou di ke moun sa yo pral mouri men preokipasyon ke sa mete nan fanmi sila yo, preokipasyon ke sa mete auprès de zanmi sila yo, preokipasyon ke sitiyasyon sa mete nan peyi Dayiti egalman, nou ta kapab di ke sa kap vin sou peyi a la se presque tankou yon tremblement de terre.

Keseswa sila yo ki nan sitiyasyon iregilyè yo, nou envite gouvèneman aktyèl la a adrese sitiyasyon sa avèk anpil sans de responsabilite.
Eske m byen enskri pou m al nan Youtube?